Oditè, nou byen kontan rejwenn nou ankò jounen jodi a ki se mèkredi 4 mas 2020 nan emisyon Haïti Réflexion de Radio Télévision Heure de la Grâce. Se a lantèn Jean Claude Dorsainville nou byen kontan rejwenn nou pou n kapab fè w konprann sa k ap fèt nan peyi a. Nou wè ke kowonaviris la, covid 19, ap fè pale de li atravè lemond. Se rèl. An Almay, li kòmanse ap met enpe moun atè. An Frans, yo te gentan jwenn 130 moun ki enfekte. E an Itali, se rèl tou li ye. Ebyen nou menm an Ayiti, minis lan ki la, ki rekondui a nouvo gouvènman sa ke Prezidan Jovenel Moïse mete an plas la, Doktè Gretard di li gen 200 kabann nan chak lopital piblik yo, m ta swete ke mezi a pran pou 200 kabann sa yo efektif tout bon vre. M panse ke gon nouvo gouvènman ke Prezidan Jovenel mete an plas ki gen alatèt li Premye Minis Joseph Jouthe ki se moun Tomond ki soti nan Wo Plato. M panse ke moun Plato Santral sove, yo gen moun lakay yo ki premye minis konnya la, m panse ke ap gon amelyorasyon ki fèt nan Plato a ki se son ki son zòn kote ke yo fè elvaj kabrit, gen anpil potansyalite nan Plato a e premye minis Jouthe Joseph di li pral bay sekirite a on. Priyorite, li pral bay agrikilti priyorite, li pral anbrase su le plan sosyal, su le plan ekonomik, dot aktivite. Sa vle di ke gouvènman ki la m panse ke yo pa gen opozisyon anfas yo, opozisyon an fè bèk atè, men m ap mande si opozisyon an leve kanpe, èske mesye. Joseph Jouthe, Mesye Prezidan Jovenel Moise ap ka sipòte. Paske kote m ap pale avè nou an, Prezidan Jojo, Prezidan Jomo, Prezi, Premye Minis Joseph Jouthe, gen anpil grangou nan peyi a wi. Tout 10 depatman moun ap mouri grangou wi. E Pwogram Alimantè Mondyal te soti yon kominike di se konbyen pwen 5 milyon moun, gen plis ke 6 pwen 5 milyon moun ki nan ensekirite alimantè. Mwen menm ki ap travay nan òganizasyon peyizann, mwen menm ki ap travay nan sosyal nan peyi a, sa vle ke gen de lekòl, timoun yo pa ka peye lekòl yo, nan inivèsite jèn yo pa ka peye inivèsite yo. Son bagay ki grav wi, kote w anbwase pòs premye minis lan la, ou di nèg ki nan opozisyon an se zanmi w, nèg ki nan phtk se zanmi w e ou pa konn bay zanmi w kont kou nan do. Se sa premye minis lan di. Kisa w pral fè kounye a pou w met sekirite nan peyi a? E sanble ke gen yon gen sekretarya laprezidans ki sot ki soti yon kominike ki di dapre arete premye mas oubyen premye me 2012 la, lè nasyonal la ap avanse dimanch 8 mas. Mesye, prezidan Jovenel Se pi gwo erè ou ta fè si way avanse lè sa. Kite lè a jan l ye a paske ou gon ensekirite devan w kap bwa kap vale teren ou poko met anyen pou garanti timoun kap leve 3 zè di maten pou al lekòl 4 zè di maten pou al lekòl lè sa lap fè nwè ou pa gen elektrisite ou pa gen anyen M ta swete premye minis Joseph Jouthe koute sa map di w la, se mwen Jean Claude Dorsainville kap di w sa, zanmi m fè prezidan Jovenel Moïse kite lè a jan l ye la. Ou poko gon klima sekirite pou tout timoun gen garanti, san kyetid, san strès, san twomatis pou yo leve a katrè, twazè pou y al fè twalèt yo pou yo al lekòl. Paske lè sa nou di nap chanje a, lè a pap bon. paske timoun yo pway mache nan fè nwè e ensekirite ap vale teren konnya lè yo kòmanse kidnape timoun nan fè nwè sa yo la se menm nou menm nan ki kreye afè nou konnya kisa ou pway di pou kalte timoun piti k pway nan kindègatenn nan elementary school nan high school konnya kisa ou pway di yo kòm prezidan peyi a lò lè moun sa yo ap plenyen nan radyo Sa pa melo sa? Chak jou ou gen 5 mil dola ameriken w pou manje, lè w ap sot ou gen pè diyèm 200 milyon, 300 milyon goud pou met nan pòch ou. Ou menm premye minis ankò ou gen 3 mil 500 dola ameriken nan pòch ou pou manje kòm premye minis, chak minis gen 3 mil 500, 4 mil dola ameriken pa jou, pè diyèm, kòb gaz, kòb frè nan dèyè nou, men ti pèp la nou lage yo nou di n ap chanje lè. Mesye pa chanje lè a tande mesye dam. Kòm se nou ki gen peyi m nan men k ap dirije, m ban nou konsèy sa, nou poko gen yon klima sekirite, m konnen mèt Lucmane Delille ki te ansyen komisè gouvènman kounye a w vin minis de la jistis, se pa yon jou maten konsa w ap leve w ap kòmanse di konsa ke w ap w ap ki sa, ou pral atake gang pou met lapè, bagay yo pa fasil non, jan nou wè yo a bagay yo pa fasil non, paske m ta swete ke mesye jan ti pèp la ap soufri la, dimanch nou kite lè a jan li a pa chanje l, si nou chanje l. Si gen timoun yo komanse kidnape tou mare pakèt an nou ale ko prezidan ko premye minis tou mare pakèt an nou ale paske nou pa kapab lè wap dirije yon peyi ou wè w paka pran desizyon ou pa pran l paske se malonèt sa si nou ta rive dimanch nou chanje lè a lendi timoun ap soti lakay yo 3 zè di maten 4 è di maten 5 è di maten gen fè nwè epi yap kidnape timoun depi yo kidnape 3 4 timoun mesye sonje sam di nou an pa kite pèp la sot nan lari manifeste kont nou ale. Nou enkapab nou pa kapab. Paske lè w ap gouvène, gouvène se prevwa. Ou pran desizyon k ap bon pou pèp ou. Ou pran desizyon k ap bon pou yon nasyon. Si nou leve konsa nou di sekretarya prezidan soti sesi sela bay arete premye mas 2012 ki te pran ki chanje lè. Lè sa k ap chanje a sa l ap fè pou peyi a? L ap chanje kondisyon vi pèp la oubyen lè sa n ap chanje la? M panse ke mesye fò nou kòmanse mete sa k rele nan tèt nou an brenn. Fò nou gen brenn. Fò nou gen nèg k ap ede nou panse. Lè w prezidan m panse kabinè w la i gen konseye wap peye i gen konsiltan fò nèg yo di w non prezidan Joe rele a oubyen ekselans Jean yo rele w la ou paka pran desizyon sa paske pa gen sekirite nan peyi a ou menm ki prezidan kap koute ou di sekretaryo la pran desizyon pou chanje lè a ou garanti timoun yo dimanch Wap gèt deyò fin soti kominike sa ou di w chanje lè a. Lendi maten tout timoun ap sot lakay yo 3 zè, 4 è pou al lekòl. Kounye w pral met sekirite nan chak zòn yo pou garanti tout timoun ki pral pran bis, ki pral pran kamyonèt pou al lekòl. Ni ou ni premye minis lan, ni gouvènman sa k gen la nap garanti yo. M ta swete pa gon timoun ankò nan radyo kap plenyen di yo kidnape l, yo tiye l. Sa sou kont nou. Ou menm ki premye minis, ou menm ki prezidan, desizyon sa sou kont nou. Paske nou twò pa konn sa nap fè nan peyi sa. Kòman Sekretarya Prezidans soti on kominike pou y dapre arete premye mas 2012 pou y chanje lè, avanse lè a de ki sa? Sa lè a pral pote pou Ayiti? Ki sa lè a pral pote pou nou? Lè a pral chanje kondisyon vi moun yo k ap mouri grangou, ki ap viv nan salte sou sou chak nou menm n ap byen mennen paske prezidan gen 5 mil dola meriken pou y manje pa jou san konte pèdiyèm lè y soti 200 milyon 300 milyon nan pòch li premye minis lan menm jan ankò Men mesye fò nou gen konsyans moun paske peyi a ou konnen l byen m ta swete ke premye minis Joseph Jouthe di prezidan pa chanje lè a m panse ke mesye m pa la vè nou m panse ke si nou pa koute apati de lendi madi mèkredi yo komanse ap kidnape ou kalte ti moun jenn moun ap kidnape sonje m di nou pa kite pèp la pran lari manifeste fò di yon mo paske fò nou konn sak rele gouvène peyi. M panse premye minis la tap travay nan nasyon zini konn sak rele la gouvènans ou te direktè rejyonal kè se sam wè yo di w enjenyè sivil ou kontab ou tou ou gon kdal eksperyans ou konn sak rele la gouvènans la bòn gouvènans m panse ke wap pale a prezidan pou y kite lè a menm jan paske nou poko gen sekirite timoun yo ap soti estrès nan kò yo yap kidnape yo kounya ou di ou chanje lè si timoun nan te konn leve a 4 è wap fè l leve a 3 zè di maten. Kòm m pa konn kòm fransè a nou gen pwoblèm avè l, lè nou di nou avanse lè a, m pa konn si nou konn sa k rele avanse, paske nou ann Ayiti nou nou radote nan fransè anpil voye monte agoch adwat. Lè nou di lè nasyonal avansera m pa konn sa w konnen sa nou konnen nou di paske nou pa konnen fransè a byen n ap fè betiz ladan l. Anben m ta swete ke tout pèp la tande sa m di a. Lundi, dimanch prezidan di lap chanje lè, tout moun Konnen ke lè wap voye timoun ou lekòl lundi ke prezidan baw garanti, premye minis Joseph Jouthe baw garanti, minis jistis la Delus Licmac jan li rele a baw garanti, tout nèg minis de lenteryè baw garanti, minis edikasyon nasyonal P. Agenor Cadet baw garanti ke timoun yo pap kidnape nan lari. Anben mesye si yo kidnape 2 3 timoun, sonje m di nou pa kite pèp la soti nan lari ankò e manifeste di yon mo a peyi a. Paske pa sèlman nou menm k ap viv nan peyi a. Ilè li tan pou nou ka kòmanse pran tèt nou kòm moun, gen konsyans moun. Paske nou menm nou gen sekirite dèyè do nou, pèp la ap peye nou. N ap manje kòb taks yo, n ap vòlè, n ap fè krim, n ap fè tout bagay. Epi nou di nou chanje lè. Ki kote nou chanje lè a? Sa lè a pral fè pou peyi a? M ta swete ke nou tande sa m di nou an. Apati de jodi a la, Lendi lè a rete anplas san chanjman, ti ti moun yo te konn leve tèl dat tèl dat, pa gen kouran, fè nwè nan kò ti moun yo, kounye a lo kidnapin vini yo kidnape yon ti moun, yo tou kòmanse tiye l sou kont nou. Kòm premye minis, kòm prezidan, kounye a nou pral chita nan nan wayal an nou, n ap bwè, n ap n ap voye monte, n ap di bon nou prezante kondoleyans nou a paran sa yo k gen ti moun yo k kidnape a. Se sa w pral di? Paske 13 timoun mouri kisa w di anyen ou ta pran plezi w. Anben m ta swete ke tout pèp la tande mwen m pap pale anpil nouvo gouvènman sak vini ki mete an plas la mwen m pa m pa nan ni afè nèg opozisyon ni afè nèg phtk kap mennen se nou di ak kenbe peyi an otaj degaje nou met sekrite nan peyi a pou nou konn kisa nap fè a peyi a e m ta swete prezidan Jovenel Moïse tande byen sa m di w la m di w pa chanje lè a si w chanje lè a garanti tout timoun ki pral lekòl garanti paran yo ke wap met sekrite.